Men kèk faktè ki kapab koz divòs nan yon fwaye. Avan nou dechifre faktè sa yo pou ou, li enpòtan pou nou salye ou. Bonjou, bonswa entènèt, bonswa tout moun ki kontan pou gade nou. Jodi a nou vini avèk. Kèk faktè ki enpòtan ke ki kapab koze divòs nan yon fwaye. Premye faktè a li menm se enfidelite. Enfidelite a li menm, depi nou pale de enfidelite, nou pale de lòske fi a oubyen. Gason an li menm li chwazi enfidèl avèk madanm ou mari swa ke nan pawòl li oubyen nan aksyon li. Kilè gason an oubyen fi a li menm li kapab enfidèl nan pawòl li? Donk gason an oubyen fi a li menm li kapab enfidèl nan pawòl li. Pa egzanp, si fi a oubyen gason an li menm li sòti. li di mari ou mesy ou madam nan map vini mwen pral fè kèk tramite ou di mwen sè mwen pral regle yon bagay la ki trè zenpòtan e poutan se pa sa lal regle vre donk nan sans sa nou kapab pale de enfidelite nan pawòl li enfidelite nan aksyon pa egzanp se lè ke fi a oubyen gason an li menm li chwazi twonpe madanm ou mare li avèk yon lòt moun. Lè sa nou pale de enfidelite nan aksyon. Dezyèm faktè a li menm ki se tripotaj. Tripotaj, pa egzanp, nou konnen pafwa konn gen divòs souvan, se akoz de tripotaj. Kapab gen tripotaj, premyèman se nan fanmi gason an, nan fanmi fi a, oubyen Zanmi tou konn pote tripotaj, sa koz konn gen divòs. Donk, pafwa fanmi gason an li menm li kapab pote tripotaj bay gason an, sa ka koz ke gason an oubyen mesye a li menm li kapab divòse avèk madam li. akoz de tripotaj donk fi a tou pafwa fanmiy fi a li menm li konn pote tripotaj bay fi a e lè sa tou fi a li menm li pa vle wè mesye a oubyen li pa vle wè gason li avèk li a sa koz lap fè move jan donk nan sans sa sa kapab koze divòs nan sans sa mwen konseye ou ou menm ki marye li enpòtan pou ou pa kwè nan tripotaj. Ou menm ki marye, li enpòtan pou ou rete fidèl, fidèl avèk madanm ou, avèk mesye marye ou. Sa ap ede ou anpil pou pèmèt aske pa gen divòs nan fwaye ou. Sa se dezyèm faktè ki kapab koz divòs. Konnya la nou nan twazyèm. Twazyèm faktè a Twazyèm faktè a kisa l ye? Se mwayen ekonomik. Mwayen ekonomik kisa l ye? Pafwa ke 2 moun fin marye, fi a oubyen gason an li menm li vin arive pèdi travay li oubyen li p ap travay akoz ke li manke mwayen ekonomik, sa konn koz gason an oubyen fi a li menm yonn pa vle wè lòt akoz ke manke mwayen ekonomik nan kay la. Donk mwen konseye ou, ou menm ki marye, Fòke ou gen pasyans, paske jodi a ou kapab pap travay oubyen mesye a gendwa pap travay, e fòke ou gen pasyans, paske demen si Dye ve, mesye sa li menm li kapab jwenn travay pou l travay pou reponn avèk tout bezwen ou nan kay la. Sa vle di ke ou menm ki marye, li enpòtan pou ke ou gen anpil pasyans nan vi a. Katriyèm pwen an ki se chomaj. Depi yo pale de chomaj, nou wè grangou. Sa vle di ke nan yon fwaye, kote gen grangou, li fasilman pou gen divòs. Fasilman pou gen divòs, paske pafwa ke gen moun nan, fi a oubyen gason an li menm, li pa kapab sipòte grangou, akoz ke gen chomaj, sa konn koz gen divòs. Donk, li enpòtan ou menm ki marye, ki gen fwaye pa ou, Li enpòtan pou ou chwazi soufri avèk madanm ou, avèk mari ou pou pèmèt aske pa genyen divòs nan fwaye sa. Nou genyen senkyèm pwen an ki se sterilite. Depi yo pale de sterilite ki sa nou wè, yo pale nou de pa ka fè pitit. Paske pafwa konn genyen 2 moun ki marye, akoz ke fi a oubyen gason an pa ka fè pitit, konn genyen divòs. Men nou konnen ke li menm. Se Bondye ki bay pitit, ou menm ki marye avèk madanm ou oubyen avèk mesye a, se chwazi priye Bondye aske demen si Dye vle pou Bondye ba w pitit la. Paske pitit la pa depan de ou, li pa depan de mesye a oubyen de madanm nan. Sa vle di ke nan sans sa a, li enpòtan ke nou menm fò ke nou gen anpil pasyans pou pèmèt aske pa gen divòs nan fanmiy sa. Nou gen sizyèm pwen an ki se tan. Tan li menm nou konnen ke 2 moun ki marye li enpòtan pou fi a oubyen gason an li menm li bay tan li pou madanm li oub di mwens madam nan li menm li enpòtan pou bay tan ou pou mari ou pou pèmèt aske pa gen divòs ou di mwens ke gason an li menm li pa al chèche yon lòt fi. pou li pa al chèche yon lòt fi paske ou menm ou pa gen tan pou li ou pa ba li ti tan donk sa vrèman enpòtan ou menm ki gen fwaye ou li enpòtan pou ke ou gen tan pou madanm ou ou di mwens pou mari ou nou gen setyèm pwen an li menm ki se mal elve mal elve sa se yon Pwen li menm ki ki koz gen divòs fasil tou. Pa egzanp, fi a li menm li ap derespekte gason an ou di mwens lap derespekte fanmi gason an. De menm pou gason an tou li konn ap derespekte madanm li, li konn ap derespekte fanmi madanm li. Donk sa yo yo menm, pwen sa li menm li enpòtan ou menm ki gen fwaye ou ki se. Mesye ou madan marye li enpòtan pou ke ou soulve pwen sa a, sa vle di ke pou respekte madanm ou, respekte mari ou e respekte fanmiy lòt e konsa tou fwaye a li menm li kapab avanse, li kapab pwogrese, lè sa pap ka gen divòs. E nou konseye ou. Toujou fè anpil pridans avèk faktè sa yo pou pèmèt aske yo menm yo pa koz gen divòs. Mèsi anpil, mèsi, mèsi, mèsi pou ekout ou, mèsi pou atansyon ou ou pran pou te tande nou. Mèsi, mèsi. Pa bliye, pa bliye abòne avèk chanèl nou an pou w ka gen anpil enfòmasyon e pou w ka jwenn anpil konsèy k ap itil ou. Mèsi.